Jeneral ou pap sove si w pa gen charite. Ou te mèt rich, ou te mèt prezidan linyon, ou te mèt prezidan divizyon, inyon, konfeyans jeneral. Ou te mèt son moun ki pòv, dènye eta. Si w pa gen charite, ou mèt di ou pa anyen. Anyen menm ou pa ye, ou pa anyen, anyen menm. Si w ap pran sa k pa pou ou. Si w ap retire kasav nan bouch pòv.

La kòripsyon, m te pale yo pat kwè. La kòripsyon o dènye degre. Depi 2021, 7 jen 2021, dezyèm asanble, par sa gras, depi ladan l, m ap kleyonnen. On a lenpresyon ke tout moun ap di, ah, kèlke choz, m ap sone sonèt la. di gon kòripsyon o dènye degre e sèt fwa si m pa kapab wè kòripsyon an m oblije mete linèt pou kòripsyon sa o dènye degre. Kòripsyon gen manman, kòripsyon gen papa, kòripsyon gen madanm, kòripsyon gen pitit e kòripsyon gen tout moun. Un general engendre un general. Un faux general engendre un faux general.

M sot di w, ou sot wè sa k rive nan dènye konklav la, an rezime de kòripsyon, m ap pran l. M ap di plizyè bagay ki moute nan espri m. Isi, kran je. Ou sot wè l nan konklav la, kote ke m di w pap. Benoît xvi pou kesyon entandan, pedofili, pedokriminèl, tribinal de dwa kèm li pral demisyone. Men tout espesyalis konnen rezon an. Frè l la ap pale l. Se yon kesyon entandan ki te anndan, misye te gen gwo bagay, bon nèg la se yon tewolojyen li ye, bagay trè vèse, tout moun te respekte, misye demisyone, li te vle, rèv li se al viv avèk frè l. M di sa plizyè fwa. Ou konprann. La répétition est la mère de l'apprentissage men sa se istwa l ye. Fò m te kapab di sa pou w kapab konprann. Enben de la etan medam, metmwazèl e mesye, misye pral rive nan domèn sa la pral genyen pou kòripsyon. Pap Franswa te swiv men an Jan Pòl ii l te pa anba anba kòripsyon. Ou wè tout istwa kòripsyon an l te la. Men la dènyè an dat ou te wè Pap Fransis. nons apostolik oubyen sa k te anbasadè Wayom Ini ann Angletè, yo bay misye kòb pou l fè anbasad la, misye pran kòb li, l gaspiye kòb li avèk boubout li. Yo pral arete misye, yo pral kondane l pou l remèt kòb la. Kòripsyon! Kòripsyon plizyechèl, wo nivo. Ou konprann nan, tout sa yo se kòripsyon. Ou pral wè ki pral jwe sou konklav la, dezyèm pèsonaj Segretè Deta ou kapab di, aprè Pap Franswa, misye kite yon lèt, li di nèg sa yo, yo gen ankèt sou yo pou kòripsyon, nèg sa yo pa dwe patisipe nan konklav la lè m mouri. E la a, mwen te rakonte nou istwa a, nou konnen li, n al gade, verifye pou nou wè, E la a, misye pral tonbe nan istwa, misye pral egzekite sa pap la di a. Men si l te fò tankou nèg advantis yo, laplipa ou byen li fò, chak moun gen e tanperaman yo. Misye pral di sa pap la te deside, kòm korisyon se yon spageti style li ye, lòt nèg yo pa deside vote misye, aprè 4 tou al mande espesyalis ki t ap swiv konklav yo. Ou jwenn li sou plizyè bagay. Apre 4 tou, misye pral oblije wè vòt la toujou rete menm jan. Misye di l dekline, li apiye Bob, ok. Konpran? Robert Francis Prévot, li apiye Bob. Epi, tout nèg pral vote pou Bob, Bob pral pase. Se nan kontèks sa, ameriken an pral vin pap. Pa t gen yon bagay ki te deside fò l te vin pap, non. Se pa t yon pwofesi ki te deside, s on aza. Menm si yo di le hasard n'existe pas, men s on aza sa te ye. Sa vle di se pa t yon bagay ki te planifye, e pa t yon bèt ki te planifye pou vin ini avèk Donald Trump, eksetera. Sa yo se pa sa. Medam, Medmwazèl, ti mesye, fifa gate, m toujou ap raple w sa, Ou konprann? Jack Warner, ou konprann? Yo te ka site Dadou Janba tou. Jack Warner, ou konprann? E tout nèg sa yo, Bawon, eksetera, eksetera. Jérôme Falque, ou konprann? Tout nèg sa yo, ou konprann? E, e, e, yo ta pral suiv nèg yo. Platini, Michel Platini. Pou yon kesyon de Qatar etc ki ta pral jwenn mondyal la ou konprann nèg yo te gaspiye kòb yo e la yo pral swiv nèg yo se nan kontèks sa Infantino pral vin prezidan fifa men se te Platini te an bòn pozisyon men se kòripsyon ou te wè Eva Khalil la Eva Khalil lafè de Eva Khalil toujou nan menm bagay la etc depite Inyon Ewopeyèn etc etc nan bay la men yo pral aretel lakay li maril ladann papal ladann Ou konprann? Yo jwenn yon malèt lajan nan otèl li te desann nan. Tout sa yo sou Cangé. N ap pale de kote kòripsyon an se yon spaghetti style li ye. Tout sa yo, yo sou Cangé, fifa, getan. Ou konprann? Ou wè tout fenomèn sa yo eksetera. Gen kote kòripsyon tou, ou te wè gen nèg yo remèt lajan an. Ou te wè pou yon kesyon de lè frè Gupta, ou konprann, ki te bay pou jiskaprezan Netanyahu se gè yo pou l fè pou l kouvri bay yo. Ou konprann? Ki fè, nèg yo te bay misye de gwo siga, ou konprann, les frères Gupta, enben, yo ap jije misye pou afè kòripsyon. Men, de tanzantan, ou konnen, li ta pral chanje paleman an, li ta pral retire pouvwa nan men tribinal yo, eksetera, eksetera. Ou konprann? Si tribinal la pran yon desizyon, paleman an ka pran li. Ou jwe raple w ke e peyi a te fè prèske fè de mwa paralize, men fòk li fè kouvèti pou li kapab fè gè. Enben, se menm bagay sa a. Ou ap fè yon istwa de kòripsyon pou ou, pou ou kapab konprann. Enben menm bagay sa yo ta pral rive prezidan afrik di sid la Zuma, Jacob Zuma, vwala non an moute m, avèk lè frè zou, avèk toujou lè frè Gupta, se yon gwoup endyen eksetera ki blaze, ki blayi nan epòk la, ki blayi an end, an afrik, an azi, ou konprann nèg yo ap bagay. Enben, enben lè frè Gupta nèg yo vèse nan enfòmatik, nan tout bagay eksetera, nèg yo ta pral refè pisin Jacob Zuma pou li, Jacob Zuma pral pati ak kòb gouvèneman, yo pral fèl remèt li, ou konprann, kòripsyon yo pral swiv li, yo pral destitiyel nan ANC, se sat pral baw Ramaphosa ki pral blaze pi devan, se kòripsyon pou moutre on famiy la, kòripsyon pi devan, ou konprann, pa pran ti kòripsyon anba, nap pran kòripsyon wo nivo, e se la tou yo ta pral retwouve kòman, e la mdi w Jacob Zuma, yo remèt Jacob Zuma. remèt kòb pisin nan etc gen yon nèg ki te vwayaje avèk frè leta yo remèt li ou tande yo tap mande plizyè prezidan remèt kòb ou vwayaje avèk frè leta la o kebèk tou o kanada etc te gen yon mè ou konprann ou konprann ki vwayaje plizyè fwa moun yo ap mande remèt kòb la al t achte manje poutèt moun nan antre ou konprann pou de twa mil dola yo remèt li l etc etc destitye de pòs li la. E moun yo ap plenyen tou a Ottawa ke depite yo vwayaje twòp, twòp depans de leta avèk taks moun yo. Tout sa yo pou moutre w kòripsyon. Sitou afè Eva Kaili la an Grès, ok, afè Eva Kaili la, ou konprann Victor Oban te foure bouch ladan l paske se yon opozan avè l, yon depite liberal eksetera men ki nan ba yo eksetera, yo jwenn lakay li yon malèt lajan, ou konprann, l al nan otèl la yo jwenn malèt lajan mari li tou eksetera eksetera. Kòripsyon se yon bagay de fanmi. Yon bagay de zanmi ok e si w pa vle fò nèg la baw goute yon bagay pou l antre w nan kòripsyon fò w gen karaktè e se de la mèdam mètmwazèl di mesye kòripsyon depi 7 jen 2021 dezyèm asanble pa sa grasa demi pa. m te wè, m te viv li paske m te yon aktè. E m pa ka pibliye vòt yo, bon sa e sekrè li, m pa kapab pibliye yo paske m genyen l nan bagay mwen la, nan dokiman m. Nonm de vòt, nonm de bagay ki te fèt. Mwen viv yon kòripsyon o pli wo degre. E kòripsyon an ap kontinye. Depi lè a m ap swiv li. Lajan toujou kite tras. Swiv tras lajan. wap wè nan men ki moun li ye. E la, lè w ap swiv tras kòripsyon an, li te deja nan men moun nan, chèk distribiye, tout bagay etc. Men 2 jen, a 3 jen, yo pral repòte li, yo pral fè l nan yon sèl jou, 2025.

Dalila te deja trayi Samson ou konn istwa a li te deja trayi Samson paske li bay sekrè a men sèt fwa si Dalila pral trayi Samson ankò yon fwa èske se Dalila ki trayi Samson oubyen èske se fòs paske li se te Filistin li te oblije asosye l ak sa oubyen alenvès. Eske se yon kaporal ki trayi yon Samson nan dezyèm asanble de linyon 2 jen a 3 jen 2025 isi Kranje Dalila

swa te deja pale, ki se doktè, swa ki pale angle, espanyòl, ebre, grèk, gen yon pakèt gran doktè. Men, ou konnen, menm jan avèk Ayiti, Ayiti pa gen chans. Jan w wè politik la ye a, e se konsa l ye nan legliz. 2 jen 2025 la manifestasyon eske se Dalila ki retrayit Samson ankò yon fwa oubyen eske se yon kaporal ki pral trayi yon jeneral. Ou pa anyen. Ou pa anyen pou moun ki konnen. Ou pa anyen menm. Kò, kò, kòripsyon. Isi. Gran je, ou te mèt yon moun ki rich. Ou te mèt gen doktora. Ou pa anyen. Ou pa anyen. Mèsi. Nan dezyèm pati a. Yon seri ki bèl. M pa konn di pataje. M pa konn di like. Men seri sa, m fè plizyè videyo sou li. Depi an 2021, m ap fè videyo sou li. M t ap di, atansyon, nèg yo ap joure, y ap joure, yo pote moun plent, yo pa ka rele m non, yo rele moun sou kote, yo pale, yo fè. Sa m t ap di a, li pral manifeste. nan dezyèm pati yo. Nan tout seri sa wap wèl. Pataje l avèk zanmi w. Like li. M oblije di sa paske sa li koute chè 2021 li koute chè. M oblije di nou sa. M pa konn di sa non men m oblije di sa pou plis moun kapab konprann li. E tout videyo yo yo sou sèn Kanje a. Un caporal est un caporal al gade. Map di les presidents de l'union al gade. Gen anpil moun k abitye avèk gran je, m pa vle site non yo la. M di les présidents de l'union, m t ap di kòripsyon e pa bliye vòlè kabrit yo. 2 vòlè kabrit, yon kabrit amelyore, yon kabrit chetif. Kabrit amelyore a se te aletranje, kabrit yo amelyore ou konnen. Men kabrit chetif la se an Ayiti. Tout moun raple yo de videyo sa. M t ap rele, m te di y ap met chat siveye mantèg. Men reyalite a. Ann swiv.